Men boule ki pral kraze bank pou tiraj sò samdi 23 out 2025 lan la. Fanatik yo kòman nou ye? Bon, e m konnen ke nou anfòm, m konnen ke tout bagay kòrèk pou nou la. Paske jodi a samdi, nou frape nèg yo maten an la zanmi m. Trè trè trè trè trè fò, nou frape nan. 2 zero nou frape nan 769 an efèt nou rate yon lòt 3 chif nan 203 e nou al fè 203 nèg yo ba nou 303 donk pa gade sa pa deranje zanmi m paske aswè a la zanmi m m santi ta sipoze gen bagay toujou mwen santi ta sipoze gen bagay toujou antouka n ap si guys ann ale nou pral gade pou n wè la a kisa n ap remèt la a zanmi m so ou menm ki fèk ap fè konesans avèk sa 769 zanmi m pa pase inapèsi ok Pa pase inapèsi, wap abòne, wap aktive klòch de notifikasyon. Tande byen, lè wap gade videyo a la a, pandan wap gade videyo a la a, men ni, wap klike la a, sou s'abonne. Lè w fin klike la, men kisa lap ba w? Lap ba w ti klòch a la a, wap klike la a zanmi m. Epi la, lap vin afiche ekran sa ba ou la a, wap retire l sou pèsonalize anba a, wap mete l sou tout. Li senp wi! Li se pou Li se pou bagay ki senp zanmim Pandan wap gade video la waka fè sa Si ou fè ka fè koze sa fè satisfèksyon nan zanmim Paske nou pral fè koze Nap kontinye fè koze zanmim E gade e vè jan Nap kontinye fè koze tande Pandan wap gade video sa la sa trè enpòtan zanmim se like la Nou wè matin an la Video maten an nou gen sèlman 277 like pa kont nou gen 3000 3000 epik vyouz sou li so pandan wap gade video a la men kisa pou fè meni wè li la wap wè make wè li pa make like la non wap klike sou li la zanmim depi ou fè sa la wè li la lap vini tou nwa depandaman de ki telefòn ki nan menw si telefòn ou an sou dark mode li kapab sa ka rive li parèt tou blan men sil pa sou dark mode lan zanmim lap parèt Tou nwa. Antouka. Lè w like wi. Antouka zanmi m yo. Ann ale. M ap tou ba nou save premye grenn boul la la pou nou la. Anvan m al bay detay m an konprann. Premye grenn boul. Nou dwe genyen nan fich nou la. Aswè a la. Li se 36. Hahahaha. 36. 36 36 63 pa jwe san revè Bòlèt pa jwe san revè 36 63 Premye grenn boul ou dwe jwe avèk li la aswè la Dayè M ap tou di nou sa N ap pral veye 336 pou mwen Malgre maten an la nou pa t gen pwent loto 3 Malgre maten an nou pa t gen pwent loto 3.

M si m pa twonpe m, mwen menm di nou jodi a la se dènye jou pou 69 tonbe. Jodi an la. Se te dènye jou pou 69 te tonbe. Epi, nèg yo fè yon fè yon bagay, yon bagay, yon bagay entèlijan la. Apa nèg yo pote boure 72 depi jodi a la a? Demen ap 24, demen ap dimanch. Hein? Nèg yo pote boure depi, depi jodi a la 72. Wè, wè, wè, wè, wè, wè pwen ap di nou sa. Demen ap 24, miltipliye 24 pa 2, l ap bay, l ap bay, l ap bay, ey, alò, miltipliye 24 pa 3, l ap bay 72. Si m pa twonpe m. E, jodi a la se 23 miltipliye 23 pa 3 l ap bay 69. Nèg yo pote sou 69 epi kounye a tou pote bouch 22 an menm tan. Hehehey! Mwen m di nou sa. Si n ap swiv mwen nou pa fè nou pa fè nou pa fè koze, e pa mwen. Paske bòlèt la se yon jwèt li ye nou admèt ke li gen 2 faktè. Nou kapab genyen nou kapab pèdi. Men la zanmi m on moun k ap swiv mwen la zanmi m. Ou sipoze fè koze mwen. Ou sipoze fè koze. Dayè m ba nou posibilite. Ou wè gen de seri de bagay m te ka kenbe m di ok se moun ki nan vip kap jwenn yo kap dis kap dat. M pa fèl konsa. M pa fèl konsa. Sa di m potel m potel klè pou nou la zanmi m. Ou konprann m pa fè egoyis. Zanmi m kite yon like sou video a la zanmi m.

Al telechajel kounya la zanmim epi enskri sou li. Lè wap enskri sou aplikasyon avantaj pam nan, sonje gran trikòd parenaj 1474 1274 wap jwenn 50 pwen gratis zanmim pou vèv jou. Tande byen, dezyèm grenn boul nou dwe kanpe avèk li la. Monchè, onètman m ta sipoze kanpe avèk 24. Men, map pran 09 nan plas 24 pou plizyè rezon. Men janm di nou an m ta sipoze kanpe avèk 24. 09!

E 89, e 89, 90 de kote pral li gade 0 9. Donk se tout e kondisyon sa yo ki m santi ki reyini ki fè m repote boul sa pou nou. Alò, fò m di nou sa, aswè a la n ap pran nan boul retounèl. Sa se premye bagay pou nou konnen. N ap pran nan boul retounèl, n ap pran nan boul, nou wè aswè a la tout bagay sa yo posib. Boul retounèl, dekabès, boul repete. Wè 3 bagay sa yo, yo trè trè trè trè trè posib. Dayè, m wè nèg ap mize avèk 2 kabèt sa la, m wè yo pa bay 14, ayy, m pa ka di 14, kòl nan zantray boul sa la. M wè, non non non non non, alò se 14 ki reprezante 2 kabèt sa men se pa li k ap fè 2 kabèt sa, ou konprann? So la fanatik yo, kote m sòti ak 14 sa m vin bay la, m pa menm gen 14 nan kay m la menm non, 24 m gen nan kay m wi, m pa gen 14 menm non, hee, banm pa fè m nan je m. Pa vre! 14, Wi, la majorite di tan, lè 69 fè premye dlo l, li konn vini, men m pa panche sou 14. Mana afè 14 la menm la a. Mana afè 14 la a menm la a. Jan m di nou an, si m t ap retire yon boul, m t ap, nan plas, nan plas 09, se 24 li t ap ye. M klè sou sa m di a la a. Nan Nouyòk, m t ap monte avèk 24. Ou konprann? Okontrè, m t ap menm fè 324 menm, oubyen 724, li pa mal non, kòm lototwa chif. Wi. Li pa mal. Antouka fanatik yo, la Zero 9 se youn nan boul pou nou kenbe mwen la paske m santi ke li vrèman pwisan. Nou kapab veye l Jòjya, nou kapab veye l Nouyòk. Tande? Sui, tande sa m di nou an tande. Fè sa m di nou an tande. Antouka fanatik yo, n ap gen la pou tèmine 88.

Yo ba nou ki boul ankò? Yo ba nou, yo ba nou 33. Dèyè 3 boul sa yo, se sèlman 88 ki rete pou l vini. Se sèlman li menm wi. An kounye a la pou nèg yo pa vin fè kou entèlijans avè m la. Epi dèyè 33 se gade, se 88 rèd rèd wi. Dèyè 33. E grenn boul bè la ki move anpil la. 2 0 33 fò nou veye 88 mwen. Mwen bay konsa. Fò nou veye 88. Evè jan. Evè jan fò nou veye 88 la. Antouka fanatik yo. Aswè a la. E 88 sou mwen pou nou veye pou mwen nan jodja. An efèt. Si gen yon boul sou afich la mpa konseye nou kite atè. Boul sa li ta sipoze 75. Paske 75 ta sipoze bay nan jodja. Se yon nan boul mpa konseye nou kite atè. An efèt. Maryaj ke map pote pou nou la. Map pote maryaj retounel. Mdi nou aswè a la. Li trè posib pou gen retounel. Map pote 39.

Nou pral fè koze zanmim so mèsi paske nou rete vizyone video a jiska lafen e chwazi kite yon jèm e yon patajel much love pou nou guys nap kwaze nan live rezilta pita.